Sa konn rive yon moun fè oubyen di yon bagay ki mete w mal alèz, epi li menm, li twouve ke sa pa deranje l menm menm menm. Lè w vin di l ke sa deranje w, nan pa konprann li, li panse ke w ap pran pòz, ou dwòl anpil, ou panse w s on afè. Poutan, sa li pa konnen se ke sa ki deranjan oubyen akseptab pou li menm, Li pa fòseman menm jan pou ou. Li pa janm konnen. Petèt ke se limit pèsonèl ou ke li vyole. Bonjour, mwen se Luzandri Cadet e mwen swete nou byenvini nan Les Lundis de Luz. Kisa limit pèsonèl ye? Limit pèsonèl se yon baryè ke ou chwazi mete ant sa ou aksepte avèk sa ou pa aksepte sou plizyè plan. Plan yo ka varye, domèn yo ka varye, gen dwa se emosyonèlman, gen dwa se sa ou aksepte nan fanmi ou, sa ou aksepte sou plan, sou plan fizik, santimantal, emosyonèl, sa gen plizyè plan. Men limit pèsonèl yo, yo fikse baz fason ke ou vle yo trete ou. Gen de moun ki malerezman grandi tou pa konn mete limit pèsonèl. Moun sa yo, yo met nan tèt yo ke fòk yo janti avèk tout moun. E si yo mete limit, si yo di m pa vle fè tèl bagay, se ke yo pa janti ankò. E lè w pa fikse limit ou, moun souvan itilize w jan yo vle malgre yo wè sa pa fè w byen. Lè w pa gen, lè w pa fikse limit pèsonèl, lè w paka di non, lè w paka di m pa vle tèl bagay konsa, malgre nan anndan ou ou santi w blese, ou santi w vid, moun kontinye ap itilize w paske yo jwenn mwayen pou yo pwofite. Pa egzanp. Genyen moun ki twouve ke vi pa yo pi enpòtan ke vi pa w, ke w ta dwe kite pwoblèm pa w pou w vin regle pwoblèm pa yo. Lè konsa, pe enpòt pwoblèm ke ou menm ou gen an, moun nan vle kou li kontakte w, ou sipoze ou sipoze vin ede l toutswit paske vi pa l pi enpòtan ke pa w lan. Poutan, chak moun gen pwòp vi pa yo e pou chak moun se vi yo ki ta sipoze pi enpòtan. Limit pèsonèl yo Moun Pèmèt li fè demakasyon ant sa li prè pou li bay lòt moun avèk sa li santi ki ap deranje l si li bay yo. Lè lè yon moun gen limit pèsonèl, estim li genyen pou tèt li monte pi wo. E se vre ke pafwa e se vre ke pafwa limit pèsonèl ke ou fikse yo, yo ka deranje lòt moun. Moun gendwa pa vle respekte yo oubyen moun gen dwa ap fè blag sou yo. Men, alalong, lè moun nan wè ke ou gen limit lan epi ou vle kenbe l, swa li ale, l ale, li kite pou ou, e si li rete tou, respè ke li genyen pou ou an ap ogmante. Se yon bagay ki nòmal depi, depi estim ou genyen pou tèt ou an li elve, otomatikman, Moun ki nan antouraj ou swa ap rete e yap respekte w oubyen yo prale. Mwen sipoze ke sa rive n deja pou nan relasyon nou avèk moun, pou gen yon bagay yo te mande n oubyen yo ta pale avè nou epi nou pat vle epi yo trete nou de enteresant. Enteresant sa pa sanble w oubyen son stil ki konsa? Waw ou dwòl, ou vrèman fache pou sa? Ou menm si se pa nou sa rive, petèt ke nou wè sa rive yon lòt moun. Eben, si ou santi ou deranje, si ou nan yon sitiyasyon ou santi ou mal alèz, li trè pwobab ke se paske yo, yo vyole limit ou. E pi bon fason pou konnen ke yo vyole limit ou, se gras avèk santiman ou, se gras avèk sa ou santi. Se gras avèk emosyon yo. Paske se fason ou santi ou lan ki pral fè ou konnen ke yo vyole limit ou. Wap santi ou, wap santi ou pa byen, wap santi ou blese. E sa montre, se yon siy ki montre w ke yo vyole limit ou. Gen plizyè fason yon moun ka vyole limit ou. Youn nan fason moun vyole limit moun pi souvan, se lè yo pa respekte, yo pa vle aksepte lè w di yo non. Gen de moun, ou di l ou pa anvi pale de tèl sijè, tankou sa mete m mal alèz lè n ap pale de tèl bagay, m pa vle pale l ankò. Moun nan kontinye, li kontinye, li kontinye. Li toujou ap fòje kòm si li mete nan tèt li ke li ka fò chanje, li ka fò chanje lavi. Pa egzanp, ke m pa anvi fè nenpòt blag avèk tout moun paske sa mete m mal alèz. Se mwen. Se pa paske mwen nan yon gwoup moun kote yo alèz avèk stil blag sa pou mwen menm pou m alèz avè l. Sa se limit pa m. Limit pa m se ke mwen pa aksepte jan de blag sa yo. Pa vin fè blag sa yo avè m. Men, souvan, moun yo pa konprann sa. Piske entèl aksepte l ou menm tou ta sipoze aksepte l. Non, li pa mache konsa. Dayè li rele limit pèsonèl pou yon rezon. Tout limit se limit. Limit pa m nan gen dwa pa gen sans pou ou. Ok, m ka konprann li pa gen sans pou ou. Men, respekte l. E respekte l la, m di w respekte l nan sans pa vin vyole l. Paske si w vin vyole l. Nap oblije kanpe. Se sa wi. Nap oblije kanpe. Jan Moussa di li talè an, limit pèsonèl lè li varye depandaman de moun ki ap fikse li an. Gen plizyè limit ki ka fikse franchman, gen plizyè, on pakèt, on pil avèk on pakèt. Se sa ki fè yon moun ki anvi fikse limit, yon moun ki wè ke li mande, ke lavi merite ke li fikse limit, li ta dwe pran tan reflechi avèk ki sitiyasyon, ki ki bagay lè ou fèl li santil mal alèz li santil jennen paske gen ya ya de forte chans pou se limit ke li bezwen nan domèn sa yo donk ke li gade epi ke li wè ki jan li ka ke li wè ki pwoblèm li gen avèk sitiyasyon sa yo e ki jan li ka fikse limit li yo pa egzanp ou gen dwa wè ke ou dwe fikse yon limit tan ou gen dwa wè ke zanmi w fanmi w travay ou pran twòp nan tan ou e ke ou pa ret ankenn tan pèsonèlman pou regle afè pa ou. Kòmanse reflechi a sa, kòmanse wè kijan ou ka bay yo mwens tan, kòmanse wè kijan ou ap pran yon tan pou tèt ou. Si pa egzanp ou di ke apre apre 8 è di swa ou pa resevwa mesaj moun, ou pa resevwa apèl moun, prèl, pran tan pou tèt ou, fikse yon limit pou tan ou. Si ou konnen ke ou nan egzamen pa egzanp e ke. Ok zanmi m nan gen pwoblèm, zanmi m nan kite avèk mennaj li, men egzamen m nan trè enpòtan donk astwè a m pap ka, m pap ka ret pale avèk zanmi m nan pou m eseye remonte moral li. Fè l! Se yon limit ke ou fikse paske se pa mechan ou mechan, se pa move moun ou move moun men ou fikse limit la. Ou oblije fikse limit la e ou oblije respekte li tou. Ou ka fikse limit fizik tou. Ou gen dwa di ke ou pa santi w alèz lè moun kole avè w, ou pa santi w alèz lè moun touche w nan tèl fason. Ou ka fikse limit espirityèl. Ok ou gen fwa ou gen fwa pa ou menm gen fwa pa m donk pa eseye vin fòse m pa eseye vin lave sèvo m nan yon sans pou fè m aksepte pa w lan li ka yon limit entèlektyèl mwen gen opinyon pa m ou gen opinyon pa w m pa di w dakò avèk opinyon pa m nan men pa vin fè m santi ke opinyon pa m nan raz m p ap aksepte l limit ou limit ke m fikse w se. Pa vin fèm panse ke, pa vin souzestime sa mwen panse, pa vin bese valè l. Li ka yon limit emosyonèl ke ou dwe fikse. Tankou mwen pa santi m alèz pou m vin pale de vi santimantal mwen avè w, de vi prive mwen avè w. Mwen pa santi m alèz pou m pale de tèl sijè avè w. Donk, chache limit ke nou ka, chaje limit ke nou ka fikse. Idantifye ki sa ki nesesè pou nou epi ti kal pa ti kal, apre n fikse limit yo. Kounya, yon fwa ke ou fin idantifye limit ou fikse an e ke ou konprann pou ki sa li nesesè. Pa egzanp, mwen ta vle fikse yon limit tan. Mwen rann mwen kont ke youn nan domèn lavi m kote m gen pwoblèm limit se tan. Tout tan m se pou zanmi m, M pa rete tan pou mwen menm pou m regle anyen ki serye. Epi m di ok, limit ke mwen pral fikse, m ap bay tèt mwen tan. M ap akòde a zanmi m yo tèl kantite tan men valè tan sa a se pou mwen. Mwen idantifye kote limit la dwe poze an. Kounye a sa mwen dwe fè? Mwen dwe konnen pou lè zanmi m nan vin kote m li di m a ann sòti, m dwe konnen ke m ka di l non epi fòk mwen kanpe dèyè non m nan. Mwen dwe konnen tou ke si zanmi m nan rele m pandan ke m ap fè yon bagay serye, mwen dwe di l non! M pa dwe kontinye ap pale avè l. M ka di l non le pli jantiman di mond epi m eksplike l rezon an. Tankou m ka di l ke, A, m ap travay sou yon pwojè la kounye a m pa ka pale avè w. Men, pe enpòt li te mèt fache, li te mèt rele, si l pa ka, si l pa ka konprann, m pa pral di l li nan yon fason ki. brital men rete fèm, rete fèm, fikse limit nou yo paske lè lè nou pat gen yon limit e ke nou vin ap fikse l, gen anpil moun ki pa vle respekte l paske moun ap di oh bon lontan ou te konn aksepte tèl bagay epi kounye a ou pa vle, non lontan se lontan men kounye a m gen nouvo limit. Konnen tou ke lè nou pa chanje limit la se pa tout moun ki pral aksepte l men rete, rete fèm. Ki relasyon yo fè? Donk se nan fikse limit yo, fòk nou eksprime limit yo klèman tou. Fòk nou konnen pou nou di moun nan ke m pa anvi pale de tèl bagay, m pa anvi fè tèl bagay, sa mete m mal alèz, m pa aksepte l, se apre m di nou. Epi tou, lè nou a fikse limit nou, li enpòtan pou nou konprann ke fikse limit Pèsonèl, se ou fason pou ou montre ke ou enpòtan, pou ou montre tèt ou sitou, pou ou montre tèt ou sitou, epi pou ou montre lòt moun yo ke ou konnen ou enpòtan, ou enpòte e ou konn sa, ou ou gen valè tou, ou gen bezwen pa ou, ou genyen anvi pou ou, gen responsablite pou ou, wi ou prè pou ou bay lòt moun yo yon pati nan tan ou, yon pati nan enèji ou men ou pa ka bay yo tout, ou gen limit, gen bagay wap pran nan men yo, men gen bagay ou pap pran nan men yo tou. Fikse limit ou pa fè w yon moun ki egoyis. Fikse limit ou fè de ou yon moun ki renmen tèt li, yon moun ki vle pran swen tèt li. E lè w fikse limit, li pi fasil pou ou pou w aksepte limit ke lòt moun fikse. E depi ou gen limit pa w, ou aksepte limit pa moun nan tou, gen plis chans pou nou gen yon pi bon relasyon. Se te yon ti rale mini vini sou limit pèsonèl nan Lè Loti Tou Dous. Mwen swete nou yon bèl semèn, yon bèl lendi tou. Mwen espere nou te aprann de videyo sa. Mwen espere nou te tèlman aprann de li ke nou pral pataje l paske dènye videyo ke m te fè an enterè te gen anpil pataj, te gen anpil anrejistreman, te gen anpil kòmantè tou ki te enteresan e sa te fè m plezi. Mèsi, m vrèman renmen wè lè nou kontan konsa, lè nou ap reyaji. Sa bay, sa bay yon ti motivasyon anplis. Mèsi anpil, pase yon bèl semèn epi a lòt lendi. Babay!